Sak fè m pa tounen? Kidnapin, ensekirite, lakou nan Kwabosal ak Matisan, mizè ak soufrans, divisyon pami politisyen, relijyon, sektè prive, sektè malere, sektè geng, jounalis ak vodouyizan, Aa monchè pa gen tan pou panse pou pèp ak peyi sak pi anraje a yo asasine prezidan poko gen jistis pou prezidan si yap janmè genyen kase fèy kouvri sa zafè granmoun timoun pa ladan Goudougoudou sot kote l sòti sakaje moun nan si Pa gen sekou timoun mouri granmoun mouri Dlo monte ale ak tout sa malere te posede Manman pitit mare senti Papa pitit de men nan tèt.

Kreyòl pale kreyòl konprann Peyi moun pa peyi m Peyi moun pa peyi w Kale kò w jan w vle Lakay se lakay Fòk nou tounen lakay Pou n al di yo Nou se frè Nou se sè Sispann goumen Sispann touye Sispann kidnapin Sispann rayi youn ak lòt Sispann voudou youn ak lòt Tèt ansanm Inyon Respè youn pou lòt, lapè nou bezwen pou n met Ayiti sou ray devlopman. Wi kouri, nouvèl gaye, yo di Ayiti p ap chanje. Anpil Ayisyen kòmanse pèdi espwa sou peyi yo. Majorite pèp la toujou kontinye mare pakèt yo, jete kò yo toupatou nan lemond pou al chache lavi miyò. spesyalman Chili, Brezil ak mistik pou antre Ozetazini malgre move tretman yo kriye lakay se lanfè pa voye n tounen wouch malgre move tretman yo kriye lakay se lanfè pa voye n tounen omaj pou sa yo pa aksidan kal lan peyi san chapo yon mès pou yo som 91 vèsè premye pou yo. Som 23 pou yo Yon gwo kokenn chenn bouke flè pou nanm yo Ann fon silans devan Bondye vivan an ki fè syèl la, tè a, solèy la ak lalin nan pou yo Ann fon silans pou nanm yo. Pandansetan n ap monte desann nan peyi moun tankou moun fou ki pa gen patiraj, zòt menm ap pwofite de patiraj nou epi y ap konte jou pou fineray peyi Dayiti. Anverite 77 fwa 7 fwa, lakay se lakay fòk nou tounen lakay pou n al di yo fiyèl Ayiti pa p pete. Nou se frè, nou se sè. Sispann goumen, sispann touye, sispann kidnapin, sispann. Vodou youn ak lòt sispann rayi youn ak lòt sispann vann pèp la ak peyi a tèt ansanm lapè inyon nou bezwen poun met ayiti sou ray devlopman nou te fèl deja nou ka refèl ankò inyon fè lafòs ayiti se kote lèt ak myèl. Sipoze tap koule. Granmesi lidè ti sousou ak bon zanmi ipokrit fè myèl yo vole al fè gato myèl nan peyi etranje epi yo mete ensekirite pou n pa tounen lakay lakay se lakay fòk nou tounen lakay pou n al di yo nou se frè Nou se sè, sispann goumen, sispann touye, sispann kidnapin, sispann rayi youn ak lòt, sispann voudou youn ak lòt. Tèt ansanm, inyon, lapè. Rad sal lave an fanmi. Nou bezwen met Ayiti sou ray devlopman ak tèt ansanm. Respè youn pou lòt. Inyon fè lafòs. Nou te fè l deja. Zansèt nou yo te fè l. Nou ka refè l ankò. Peyi endepandan ki pa janm devlope. Peyi endepandan ki pa gon sistèm jidisyè pou pwoteje pèp la ak peyi a. Peyi endepandan chak lidè fè sa yo pito. Peyi endepandan ki paka bay pèp li manje, peyi endepandan san lame, peyi pa fonksyone san lame, nèg de lettre, nèg konesans nou konn sa trè byen. Peyi endepandan ki paka fè konpetisyon ak peyi yo vwazen la Santo Domingo. Peyi endepandan yo pa vle wè dan le mond. Nou se moun menm jan ak yo, nou gen sèvo menm jan ak yo, nou dwe reflechi menm jan ak yo, panse menm jan ak yo. Lakay se lakay fòk nou tounen lakay pou n al di yo sa. Kote lonbrit mwen antere a, kote zansèt yo te ban nou libète a, Ayiti cheri se la ki peye m, se la ki peye w, fòk nou tounen lakay pou n al di yo sa. Mèsi.

Ak tout moun kap gade nou oubyen tande nou. Se yon plèzi pou nou pataje moman sa a avèk ou e sa fè nou anpil plèzi a chak fwa ou pran tan pou tande nou nan dyalòg nap fè pou ede chanje sitiyasyon pèp ayisyen nou yo. Si w fèk dekouvri nou, nou di w byenveni sou chanèl Taj TV, Tout Ayisyen Jwenn. Dyalòg pou tout Ayisyen jwenn se yon inisyativ ke Dagi 1804 pran pou ede pote yon chanjman dirab pou tout Ayisyen k ap viv sou tout planèt lan e pou ankouraje sa k deyò yo pou retounen lakay yo pou yo ka viv yon vi ke yo p ap jwenn okenn lòt kote ke lakay yo Ayiti. E si ou ta vle konnen kisa tout Ayisyen jwenn nan, ebyen rete konekte avèk nou pou w ka konnen sa tout Ayisyen jwenn. Avan n ale pli lwen, si ou poko abòne sou chanèl Taj TV tout Ayisyen jwenn, n ap mande w pou fè sa kounye a e n ap ankouraje w pou voye l bay tout Ayisyen ke ou konnen, kèlkeswa kote yo ye sou planèt la. paske nou ta vle ke yo jwenn tou. Nan pwojetaj la, lè ou fini, lè ou fin abòne avèk chanèl taj la, tout ayisyen jwenn, nap mande w pou klike sou notifikasyon klòch la pou ka jwenn tout videyo ke nap poste sou paj YouTube taj la. E nou vle fè w konnen ke chak moun ke ou ankouraje pou abòne nan chanèl Taj TV Tout Ayisyen Jwenn, n ap peye w mil dola US e ou ka fè sa mil fwa. Ankò yn fwa, nou di w byenveni sou chanèl Taj TV Tout Ayisyen Jwenn e nou vle fè w konnen, Si w ap chèche zen k ap pase an Ayiti sou chanèl Taj la, ou p ap jwenn li, paske nou sèlman ap konsantre nou pou n ede rezoud pwoblèm Ayiti yo. Nou pa gen tan pou sa. Dayè, gen twòp moun k ap soufri, moun ki pa ka manje, moun ki pa gen kote pou yo rete. Moun y ap kidnape tout lajounen tout nannuit akoz de ensekirite, timoun ki pa ka ale lekòl, timoun y ap fè kadejak sou yo, moun y ap imilye la Sendomeng, moun k ap pase mizè oubyen mouri nan wout ou sou lamè. Pandan yo nan wout pou yo al ka Tonton Sam, lè ou panse avèk tout bagay sa yo, nou pa ka ap gaspiye tan nou nan pwomote zen k ap detwi peyi nou. Men, nou chwazi vwa pou ede sove peyi nou, Ayiti. Se sèl, se sèl sa ke ou ap jwenn sou chanèl sa a. Men si ou si nou ta mansyone de sa k ap panse an Ayiti, se pou jis yon referans k ap ede nou abouti avèk solisyon nou vle a. Jodi a, nan katriyèm epizòd dyalòg sa a, n ap baze sou jistis pou tout Ayisyen. ki an Ayiti e aletranje e prezidan Jovenel ki sibi tout kalite de lenjistis nan men tout moun ki kontribiye nan eta peyi Dayiti ye la a. Ann pase yon moman nan priyè. Seyè nou di w mèsi pou byenfè w, nou di w mèsi pou amou, nou di w mèsi pou bèl jounen nou te pase an byen, okenn malè aksidan pa t rive nou. Nou te ale nan tout aktivite nou, ou te pwoteje nou. Men moman sa a, Senyè, nou mete li apa pou nou dyaloge avèk frè nou, sè nou, zanmi nou, kouzen nou, kouzin nou yo, kèlkeswa kote yo ye. Ou wè dlo nan zye yo, ou wè soufrans yo, ou wè imilyasyon yo, ou wè tribilyasyon yo, ou wè tout sa ke y ap pase, Senyè. Nou mande w, Senyè, pou w ba nou fòs. Ede nou pou nou kapab avanse vè lavan, pou nou kapab fikse zye nou sou kote nou vle rive, chanjman nou ta vle wè pou peyi nou. Ou ba nou yon tè, Senyè, zansèt nou yo te batay pou jodi a nou te kapab fri. Fri kote nou pa gen chèn nan men nou, nou pa gen chèn nan pye nou, nou pa gen chèn nan kou nou. Men ekonomikman, Nou toujou an esklavaj e se sa ke nap batay pou nou kapab fè dezyèm endepandans nou, pou nou kapab fè yon revolisyon dekonomik pou ke nou kapab jwenn libète nou, pou nou kapab jwenn freedom ekonomik nou, pou nou kapab viv tankou yon moun, tankou yon pèp kote nou kapab gen yon kay pou nou abite, nou kapab gen yon machin pou nou kouri, nou kapab gen opòtinite, sa k vle kòmanse biznis pou yo kòmanse biznis, sa k vle al travay pou yo jwenn travay pou y ale. Senyè, nou konnen wout la pa fasil, nou konnen gen pikan, nou konnen gen tou, nou konnen gen anpil san. Men nou mande w pou kouvri nou avèk prezans ou. Kouvri nou avèk lè Sentespri ou. Kouvri nou avèk san ou. Mete chil ou tout otou de nou menm. Ka a chak fwa enmi an va voye yon flèch, flèch sa a li va miltipliye an mil. E anfen, pou l kapab retounen, e pou l retounen avèk yon bonm pou l eklate nan figi yo, pou l kokobe yo, paske enmi an poko ka mouri, paske fòk yo wè peyi a sove, fòk yo wè peyi Dayiti sòti kote l ye a, fò yo wè kote li sòti nan fatra, nan malabou ke l ye a, fò yo wè pèp la ap briye, fò yo wè pèp la gen kote pou yo rete, fò yo wè pèp la gen biznis yo kòmanse, yo gen travay ke yo kapab ale. Fòk yo wè yo pa ka mouri. Fòk yo wè jan ke w ap beni nou. Fò yo wè jan ke w ap ede nou soti nan sitiyasyon kote nou ye a. Nou priye w konsa se pa paske nou bon ni nou merit, nou priye w onon di Pè, e di Fis, e di Sentespri. Amèn. Pèp Ayisyen, nou rive nan yon moman kote nou pa kapab ap jwe avèk vagabon, ganstè, vòlè, kidnapè, kadejakè, asasen, annipye, yon pakèt do rat kale, yon pakèt moun ki tankou kann ki fin moulen pou retire tout dlo ki te ladan l e yo mete l devan nou kòmsi li gen vi toujou ladan l. Se bann moun sa yo. ki fin karyè yo, yo sou woulib oubyen y ap konte segond pou yo ka fini ak lavi a, men se yo menm ke yo toujou pote ban nou. Kòmkwake jèn nou yo pa ka nan politik tou. Se menm moun sa yo ki te la depi 1986 e ki la toujou, k ap toupizi nou, k ap souse san nou, menm jan avèk sansi. Se menm moun sa yo ki kreye ensekirite nan peyi a, ki vann peyi a avèk blan je vèt pou yon mòso viza. pou de twa mil dola vèt e pou yo ka jwenn sipò lè yo bral nan eleksyon. E se yo menm tou ki pote zam bay ti jèn yo nan geto yo, ki fè ensekirite a blayi nan tout peyi a. E se tout bagay sa yo ki fè nou pa kapab sòti deyò. al regle zafè nou. Timoun nou yo pa ka al lekòl, tout jèn nou yo ap kite peyi a pou al chèche yon lavi miyò, men se lanmò y al pran sou lamè a pou yo ka fè reken vin pi gra. Lè yo rive Sendomeng, yo trete yo pi mal ke chen e y ap anpile yo sou konn sadin pou retounen yo. lakay. Rive Brezil, Chili, menm bagay yo. E ka Tonton Sam, sa pi rèd pou yo. Tout sa, se paske nou pa gen lidè ki konnen responsabilite yo. Antanke lidè, se sa k fè n ap di w pou w pran nòt de tout politisyen nou wè k ap regwoupe yo ansanm. sou sèn politik ayisyen an. Se yon dènye regwoupman li ye. Regwoupman sa a, paske lè yo rive pou nou retrete yo pou tout rès vi yo, e n ap fè si ke sa k ap fèt la pa janm repete ankò nan listwa Dayiti. Se sak fè nap mande kelke swa moun ki bral kouri pou yon pòs an Ayiti e sitou pòs prezidansyèl la, nou pa pale de moun ki konn okipe yon pòs nan gouvènman ayisyen an depi 1986 jiska jodi a, paske yo pap ka ale nan oken eleksyon ankò. Si w pa gen gason oubyen fanm sou ou, pa gaspiye tan w, paske nou pa gen tan pou moun vin sou pouvwa a. pou ap fè lanmou avèk moun. Politik an Ayiti se yon match foutbòl ki vrèman bosal e yon jwè pa ka monte tèren foutbòl la avèk pye l atè, jenou n san pwoteksyon. Ou pa ka kanpe sou tèren sa a fòk ou monte tèren an avèk kranpon an fè e fòk ou prè pou atake opozan an avan ke li atake w paske si se li ki atake w l ap paralize w e match la tou fini e se sa k fè se ou ki pou atake avan e ou mete l atè. pou l pa gen, pou l pa janm leve kanpe ankò. Se sa k fè nou pa bezwen moun k ap ban nou diskou lanmou. Nou fatige avèk yo, nou bouke avèk diskou ki pa abouti avèk anyen pou pèp la. Nou pa kapab ankò avèk diskou san fon sa yo. nou bezwen yon diskou ki ka garanti nou ke lè ou vin prezidan, tout moun sa ki sou sèn politik la depi 1986 jiska jodi a, ki kreye tout pwoblèm sa yo pou peyi a, ke ou ka voye tout moun sa yo al retrete pou tout rès vi yo. Nou bezwen yon diskou kote ti gwoup mafya sa yo ki kidnape ekonomi peyi a, ki anpeche Ayiti devlope paske yo panse Ayiti se byen papa yo te mouri kite pou yo. Nou bezwen konnen èske w ap ka kanpe anfas yo pou di yo piyaj la fini, bagay yo p ap ka kontinye konsa ankò. Nou bezwen yon diskou kote tout etranje ka pran avantaj de peyi nou an e ki anpeche Ayisyen yo viv sou tè a. Fòk ou di nou ki sa w ap fè avèk yo. Nou bezwen yon diskou ki di nou ki sa ou bral fè ou byen di avèk Etazini, Kanada e Lafrans. ki mete jenou yo sou kou nou depi 1804 ki anpeche nou respire nou bezwen yon diskou ki di nou kisa ou bral fè pou fè prezidan abinadè avèk tout dominiken yo mete ajenou pou mande pèp ayisyen yo padon de tout enjistis ke yo komèt avèk pèp ayisyen an. Nou bezwen yon diskou k ap fè nou konnen ki plan ke ou genyen pou bati peyi an nan yon standa de venteyinyèm syèk ke n ap viv la a, kote n ap gen kouran vennkat sou vennkat, entènèt nan tout peyi a, e n ap gen kontwòl de tout kominikasyon nan peyi a. Nou bezwen yon diskou ki di nou de tout lajan ke politisyen yo vòlè yo depi 1986 jiska jodi a, ki jan ou bral rekipere yo. Nou bezwen yon diskou ki di pèp ayisyen an, kap soufri depi nou pran endepandans nou, an 1804 jiska jodi a, kisa w ap fè pou chak Ayisyen ki pa gen kay pou yo rete ka bati yon kay, ki pa gen yon machin pou yo kouri, yon travay pou yo ale fè kòb oubyen opòtinite pou yo ka kòmanse yon biznis. Nou bezwen yon diskou. ki di nou ke ou bral enplimante konstitisyon 1805 lan kote tout ayisyen ap ka gen sekirite, lang ofisyèl nou ap sèlman kreyòl e tout lekòl ap fèt an kreyòl, tout elèv ka ale lekòl gratis e y ap jwenn liv gratis Ap gen inivèsite e lekòl pwofesyonèl nan tout peyi a, lopital avèk klinik nan tout Ayiti. Nou bezwen yon diskou k ap fè nou konnen ke nou kapab bati lame nou san oken lòt peyi pa vin enpoze yo sou nou. Nou bezwen yon diskou ou ka gade blan nan je pou di l ke nou granmoun menm jan avèk yo, menm jan nou pa ka di yo ki jan pou yo dirije lakay yo e se menm jan tou yo pa ka oze yo pou yo di nou kisa pou nou fè lakay nou. Nou bezwen yon diskou k ap di nou ki jan ou bral fè pou devlope lò avèk gaz ke nou genyen nan peyi Ayiti pou nou tout Ayisyen ka vin milyonè. Nou bezwen yon diskou k ap fè nou konnen ki jan ou bral mete yon bon strikti politik nan peyi a. Se jan de diskou sa yo ke nou bezwen tande kounye a. Se sa k fè, si w gen yon dosye ki ka anpeche w bay yon diskou konsa, e fè sa ke nou di yo, ou pa bezwen monte sèn politik la, paske sa p ap pase ankò. Nou pa bezwen yon diskou de senpati, kote moun nan gen yon bagay ki rive l e l ap itilize sa kòm yon vwati pou rive prezidan. Sa pa ka fèt ankò. Nou soufri twòp avèk jan de diskou de senpatik sa yo. Wi, nou konnen Prezidan Jovenel te asasine, e kèlkeswa bon lidè ki rive sou pouvwa gen yon devwa pou chèche jistis pou Prezidan Jovenel. Antanke premye sitwayen de yon peyi ke yo asasine nan yon eta, nou tout konnen. E sa k fè, fòk ou se yon moun ki gen kran e ki pa gen twou nan manch pou ale kèlkeswa kote verite a ap mennen w pou jwenn li. Nou pa bezwen diskou k ap di kote nou pral plante yanm, pwa, diri, mazonbèl, patat oubyen nèg sa a ki se Cholzès Chansi, Le lidè di chanjman kap di yon sèl peyi. Yon sèl lidè vòlè ak yon lòt plan pou vòlè, yon lòt objektif, yon lòt fason pou ka vòlè, yon lòt pwogram pou ka bafre pèp la, yon lòt misyon pou Ayiti pou ka fin ansanm avè l, e tout lòt bagay yo menm nou bezwen yon diskou ki gen tout sa ke nou di deja ya. Pou tout Ayisyen ka jwenn e mete peyi ya sou yon vrèman ray de devlopman pou le mond antye ka respekte nou kòm premye e sèl peyi nwa ki bay tèt li endepandans avèk anpil lòt peyi. Premye Dam Martine Moise, si vrèman ou ka reponn a tout sa ke m di la, San ke anyen pa ka anpeche w acheve sa ke m di la a. Nou menm nan Dagi 1804 pou liberasyon, devlopman e rekonstriksyon Dayiti ap sipote w jiskaske jiskaske w fè tout sa ke nou di yo. Men, si w konnen gen oken anpechman ki ka bloke w pou fè sa ke nou di yo, Ou mèt retire pye w paske senpati w la pap ka fè w rive paske li pa sifi pou l ede w rive prezidan Dayiti. Si w bezwen rive prezidan Dayiti, ou bezwen chanje diskou de senpati w la avèk yon diskou de nèg kanson fè paske se sa ki bral fè ke ou rive jiska la fen. Avan ke n fini, mwen vle di kèk mo sou Premye Minis Doktè Claude Joseph. Nou apresye kèk ti efò Premye Minis lan fè, men pou mwen, tout kredi ke nap ba li a li pa merite yo sim ta ba li pwen mwen te ka ba li demi pwen sou 10 paske pou mwen li te gen pouvwa poul te fè yon bagay li pat fè anyen agreyab map ankourajew pou kite kòmantèw anba videyo a. Fèm konnen kisa kew panse de sa kem di nan tout video a. Ou ka chwazi pou pale de tout sa kem di yo oubyen chwazi yon pati ladann pou ka pale de li. Pou kontinye avèk Doktè Claude Joseph Nou se yon pèp ki gen anpil senpati e se sa k fè y ap toujou woule nou nan farin. Di m pou ki rezon n ap bat bravo pou Doktè Claude Joseph, li te premye minis li pa t fè anyen pou amelyore kondisyon de sekirite pou nou? Mwen pa konnen. Si mesye yo pa konn pouvwa ke yo gen nan men yo. Sitou lè w se prezidan oubyen premye minis. Lè w nan pozisyon sa yo, ou gen yon pouvwa ki pa gen limit ladan l. Sitou lè ke ou gen bann vwayou sa yo. anfas ou, tankou Andre Michel, Nenel Cassy, Youri Latortue, Izo, Ti Lapuy, Lanmò San Jou, jis pou m site kèk non. Si prezidan an mouri jodi a, premyeman, se fòt prezidan an paske li pa t konn fòs pouvwa a ke l te gen nan men l lan. Si yon gwoup moun ap voye wòch sou ou e ou sèlman ap kolekte yo, men yon jou wòch sa a ap touye w, ebyen yo rive tiye l. Dezyèmman, li mouri se paske doktè Claude Joseph pa t egzèse pouvwa ke l te gen nan men l. pou l te kontwole peyi a e menm pwoteje prezidan an. Mèt Doktè Klod pa t merite, li pa merite tout kredi sa yo ke n ap ba li a. Paske lè prezidan an fin mouri, se li ki te an chaj, li gen yon seri de dosye nan men l, li pa t janm arete. Otè krim nan. Pou prezidan an te ka jwenn jistis li, si se te yon moun ki te konn sa l t ap fè, pouvwa sa a ta sipoze rete nan men l toujou pou l te ka arete. Doktè Claude Joseph pèdi pozisyon l. Li pèdi pozisyon l nan paske li kreten. E li pa t konn sa l t ap fè. E li pa t konn fòs pouvwa li a. Sèl kote li te ka ede prezidan an jwenn jistis li, se si li te rete nan tèt pouvwa a kòm premye minis. Menm lè li te minis etranjè, pouvwa l la te limite pou l te ede prezidan Jovenel jwenn jistis li. Alevwa, kounyeya, yo mete l atè. Se sa ke m te vle di sou sa. E mwen ta swete ke tout moun k ap antre nan politik an Ayiti pou aprann de istwa nou ki pase nan peyi a. Gade istwa Divalye e istwa Prezidan Jovenel. Nan konpare yo. E ou ka gade lòt prezidan yo tou pou ka wè ki jan de politik ou ka itilize pou ka abouti avèk yon chanjman dirab pou peyi a. Paske bagay yo pa fasil. E gen anpil travay ki sipoze fèt si w vle vrèman gen yon vin yon fon chanjman ke nou pale de li a. Si w pa sonje oken lòt bagay ke m di la, sonje sa, antanke kandida, nou pa ka ap jwe wòl de senpati pou genyen eleksyon ankò. Sa pa p ka fèt menm ankò. Se mete gason avèk fanm sou ou. pou nou ka pwomote chanjman ke tout Ayisyen vle a, e tout chanjman Ayisyen vle a se chanjman ke nou di, ke nou sot site la a. Tout sa k gen pou fèt pou peyi a kapab chanje. Nou pa bezwen anyen k ap fèt oubyen planifye an kachèt. Mete tout koze yo sou tab la pou tout moun konnen yo. Si yon kandida pa ka pwomote tout sa a ke nou di la a, ebyen, ou mèt retire pye w pou n ka chèche yon moun ki kapab. Ou pa kapab nan griyen dan avèk peyi ki pa vle nou devlope, oubyen bann lidè ayisyen ke y ap itilize depi lontan, ki anpeche nou respire nòmalman. Gen anpil travay ki pou fèt. Gen anpil desizyon ki pou fèt. Se sa k fè, si w pa pre, si w pa ka fè sa ke nou sot di la a, kèlkeswa moun nan, ou pa bezwen monte sou tèren an. E n ap pale moun ki poko janm ale kouri pou yon pòs nan peyi a. Paske nou vle rete retrete tout moun ki patisipe nan opozisyon depi 1986 jiska no jou. Moun sa yo nou pa bezwen yo sou pouvwa ankò menm. E se sak fè nap mande w, si w ta vle fè pati de gwoup Dyaspora Ayisyen Gwoup Ini, Dagi 1804, pou liberasyon, devlopman e rekonstriksyon Dayiti, e pou plis enfòmasyon de nou, ou ka kontakte nou nan kontak mybts. at yahoo dot com a komèsyal yahoo pwen kòm oubyen kontakte nou nan nimewo Whatsapp sa 352 942 1776 oubyen vizite nou nan www pwen dagy 1804 pwen org Nou di mèsi ak tout moun ki tande ak wè dyalòg sa e nou konte sou ou. Pou ka pataje l ak tout moun ke ou konnen, difize l nan radyo ak tele, pibliye l nan magazin e jounal ou, voye l ale nan imèl ou, e pataje l nan gwoup Whatsapp ou, Facebook ou, nan Twitter ou, YouTube ou, e tout lòt fòm de kominikasyon ke ou itilze, travay la anpil, men, men anpil chaj pa lou, e n ap venkè kanmenm. si nou toujou kwè ke Ayiti kapab chanje. Se te yon dyalòg de dyaspora ayisyen Gwoup Ini, Dagy 1804, pou liberasyon, devlopman e rekonstriksyon Dayiti pou n ka avanse avèk pwojè taj tout Ayisyen jwenn. Tanpri, pa bliye pou sipòte Lame Dayiti. ke nou vle rive a 50 mil òm pou ede bay sekirite an Ayiti. Bay kèlkeswa sa ou kapab bay, paske nou bezwen kontribisyon finansyè ou pou ke nou ka reyisi nan travay ke nap fè a. Fè nou konnen kijan ou kapab ede nou ak tan ou, konesans ou e resous finansye ou. Pa bliye ke nou bezwen 20 trillion dollars US pou nou ka enplimante pwojè taj tout Ayisyen jwenn. Paske li lè pou nou fè yon bagay kote tout Ayisyen jwenn. Se pa yon ti gwoup moun ki sipoze jwenn, men se tout Ayisyen ki sipoze jwenn. Se sa ke n ap travay sou li, pwojè sa a, pou tout Ayisyen kapab jwenn. Pa bliye, si w ta vle ankouraje jèn nou yo k ap ede nou pwomote pwojè Taj la ann Ayiti, yo gen yon pwojè elvaj pwason k ap koute 15 mil dola US pou yo ka kòmanse avè l. Si w ta vle ede yo oubyen vin yon patnè avè yo, ou ka rele Gabriel nan nimewo sa a,

Ankò yn fwa patajel a tout lòt moun e voye kòmantè ou di nou kisa ou panse de video sa e ki fason ou kapab ede nou. A byento pou yon senkyèm epizòd de Taj TV tout ayisyen jwenn. Nou di bonjou ou bonswa ak tout moun kap gade nou oubyen tande nou. Se yon plèzi pou nou pataje moman sa a avèk ou e sa fè nou anpil plèzi a chak fwa ou pran tan pou tande nou nan dyalòg nap fè pou ede chanje sitiyasyon pèp ayisyen nou yo. Si w fèk dekouvri nou, nou di w byenveni sou chanèl Taj TV, Tout Ayisyen Jwenn. Dyalòg pou Tout Ayisyen Jwenn se yon inisyativ ke Dagi 1804 pran pou ede pote yon chanjman dirab pou tout Ayisyen k ap viv sou tout planèt lan e pou ankouraje sa k deyò yo pou retounen lakay yo, pou yo ka viv yon vi.